Bonjou, bonswa oditè ak oditris tout kote wap tande jounal zantray sou radyo zantray. Se dezyèm sòti nou pou semèn sa. Depi w tande tèm sa se sèvitè ou Olonde Odèl Monpremye ki pote tout dènyè enfòmasyon nan aktyalite a pou ou san fòs kote. Premye pwen aktyalite a, Eske Premye Minis Ayriel Henry sou pèdi pouvwa? Aprè plizyè echèk, gen yon lòt misyon caricom ki rantre nan peyi Dayiti. Objektif misyon sa se pou twouve yon akò sou kriz politik k ap boulvèse Ayiti depi 2 lane aprè lanmò Prezidan Jovenel Moïse. Anpil moun di fwa sa caricom detèmine tout bon. Yo p ap ale san yon akò pa twouve ant aktè swadizan politik yo. Nan jounal sa, n ap pèmèt ou konprann pi byen kisa caricom lan ye ak kriz sa k ap brase bil peyi a. Dezyèm pwen aktyalite a, BINUH, Biwo Nasyonzini pou Ayiti, fè yon Dènye rapò sòti sou sitiyasyon peyi Dayiti se tèt chaje. Dokiman sa mete dlo nan je tout Ayisyen konsekan, tout Ayisyen ki vrèman Ayisyen kèlkeswa kote yo ye nan lemond. Talè konsa n ap pase rapò sa an revi pou ou. Kontinye koute jounal pou w ka gen tout detay sou rapò BINUH an. Twazyèm pwen nan aktyalite a.

Youn nan mezi ki pran, gouvènman retire iminite anbasadè fransè a ki te refize kite peyi a. Si w bezwen tande ak konprann nan ki sitiyasyon anbasadè ak anpil lòt enfòmasyon, n ap pote tout detay pou ou talè konsa. Katriyèm pwen nan aktyalite a, se nan peyi End, somè G20 2023 ap òganize soti 9 rive 10 septanb. Tout gwo chèf deta nan lemond, kòm Joe Biden ak anpil lòt ap prezan nan somè sa. Nan segman enstriksyon, fòmasyon ak edikasyon nou an, nou pral pèmèt ou konnen kisa GV an ye. Oditè ak oditris Jounal Zantray, pa bliye abòne chanèl YouTube la wap koute jounal la. Lèw fè sa, wap pèmèt fanmiy lan grandi, nap rive pi byen sèviw chak jou. Pi plis, oditè ak oditris, men devlòpman enfòmasyon cho sa yo nou pote pou ou. Premye pwen nan aktyalite a, depi 2 lane apre yo fin asasine prezidan Jovenel Moise, premye minis defakto Ariel Henry pran pouvwa ak yon twit Kò Gwoup la ki se yon gwoup anbasadè plizyè peyi ki fè Peyi dayiti mal anpil. Tout moun dakò Ariel Henry mete peyi peyi a nan yon eta ki pi mal. Ensekirite, grangou, lavi chè, chomaj, gang, asasina pou nou site sa yo sèlman. Yonn nan pi gwo pwoblèm peyi a ap fè fas se kriz politik ki pa fini depi sou prezidan Jovenel Moise. Caricom ki se Communauté des Etats de la Caraïbe fè anpil tantativ pou li mete gwoup politik yo chita pou wè si yo ta rezoud kriz la, tout tantativ yo pwan toujou echwe. Semèn sa, yon lòt misyon caricom rive nan Pòtoprens, depi lè deja rankontre diferan gwoup. Pandan misyon sa nan peyi a, anpil pati politik di yo pap siyen okenn akò ki gen Ariel Henry ladan li paske Ariel se pwoblèm lan. N ap swiv dosye sa a de prè pou ou oditè ak oditris. Dezyèm pwen nan aktyalite a, BINUH, Biwo Nasyon Zini pou Ayiti, fè yon dènye rapò soti sou sitiyasyon peyi Dayiti se tèt chaje. Dènye rapò sa fè wè kòman sitiyasyon peyi Dayiti grav anpil. Sa fè wè. Koman nou lèd, koman dwa moun pa respekte, koman pesonn moun pa epanye nan peyi sa. Rapò a fè konnen 1860 moun mouri dènye 3 mwa yo, sa vle di sèlman mwa jwen, jiyè ak out 1860 moun pèdi lavi pa bal Sa vle di, moun yo tire. Yon lòt kote, rapò a fè konnen 85 pou san prizonye nan peyi Dayiti an detansyon prevantiv, pwolonje. Sa vle di, sou chak 100 moun ki nan prizon nan peyi Dayiti, gen 85 ki pa janm jije. Gen nan moun sa yo ki gen 10 lane e plis de fwa nan prizon. Twazyèm pwen daktyalite a, aprè lame peyi Nijè te fini ekate Pwezidan Bazoum sou pouvwa, gouvènman militè a deside mete Lafwans deyò yn fwa pou tout nan peyi Nijè. Gouvènman deside pran avni peyi a ak 2 men, Se sa ki fè yo pwan anpil desizyon ki fè la Frans parèt fèb e lèd anpil nan le mond. Yon nan nan mezi ki pwan, gouvènman ret. Gouvènman mete yon manda arestasyon dèyè anbasadè a. Depi lè sa, anbasadè a pa ka soti kite anbasad la. Avan yè anbasadè a te parèt rapidman bò bay yè a se pou li te ka pouse yon gwo poubèl fatra deyò. Jounalis ki te la yo te wè anbasadè a chaje bab, vant li vini byen gwo, sanble gouvènman peyi Nijè a koupe kouran ak dlo ki alimante anbasad la. Nan menm semèn sa, Plis pase 10 mil moun nan popilasyon an manifeste pou dechouke yon baz militè fransè ki nan peyi Nijè. Aparamman, Lafrans oblije mande negosye pou yo ka retire militè yo. Yon dosye n ap swiv pou ou zanmi oditè ak oditris. Katyèm pwen nan aktyalite a, se nan peyi End somè G20

End, Endonezi, Itali, Japon, Meksik, Kore di Sid, Larisi, Arabi Sawoudit, Afrik di Sid, Tiki, Angletè, Etazini, Inyon Ewopeyèn. G20 an te fòme nan lane 1999. Jodi a peyi sa yo reprezante 75 pousan ekonomi lemond. Yo reprezante 60 pousan moun k ap viv nan lemond. Somè ane sa ap fèt nan peyi End. Ajanda somè a gen 6 gran pwen. Kontinye swiv nou nan segman enstriksyon, fòmasyon ak edikasyon. N ap pote plis enfòmasyon pou ou sou sijè nou konnen ki enterese ou anpil. Dènye pwen aktyalite a, Nan vil Okap, Madam Ulrike Pierre Louis Clément Olive mouri nan dat 2 septanm 2023. Se menm dat sa mari li, Maestro Ulrique Pierre Louis te mouri 2 septanm 2009. 14 lane aprè Maestro, fondatè òkès Septentrional la, mouri, madanm li ale kite nou. Se yon lòt gwo pèt pou vil Okap. N ap swete kondoleyans ak tout fanmiy lan, patikilyèman Rico Pierre-Louis e tout Òkès Septanpyonal. Pou nou fini bilten enfòmasyon sa. Nap kontinye raple tout moun nan gwo maraton kòd de fè lakay pou fini pon sablegra ap kontinye tout moun pote kole. Òganizasyon an bezwen 200 pitit lakay konsekan chak ap bay 20 dola pou pèmèt bèl travay sa fini. N ap pwofite salye Vicson Sévère ki se yon pyonye Kòd de Fè Lakay. Vicson se yon oditè k ap tande nou tou depi Naso. Mèsi tout oditè ak oditris paske w ouvri pòt ou pou nou antre lakay ou pou pote bon jan enfòmasyon pou ou. Pa bliye abòne chanèl YouTube nou, kòmante, pataje.